Hello hello mes amours kòman nou ye mwen espere ke nou tout anfòm pa la gras de Dye nou depi nou tande vwa sa nou konn kiyès li ye se aktris fanounou pa nou an mwen pase la pou m anonse nou e ke feyton tè senyen an li te fè yon ti kanpe dispè ke e aktris la avèk aktè yo pat telman gen tan pou nou fokis sou feyton an nou konn bagay yo deja em pase nou la poum anonse nou nou re balanse avek feyton an ankò mes amour map mande nou pase pase prese sou chanel la poun al sipote aktris pa nou fanounou mes amour lè nou fin enjoy nou nan feyton sa ki se kè senyen pase nou konnen kisa kè ki dega kè senyen fè lakay nou mes amour lè nou fin enjoy nou byen enjoy nou mes amour abone like pataje. Kite yon kòmantè, lè konsa nap bay aktris lan plis fòs e aktè yo tou plis fòs pou yo pote pi bèl feyton pou nou mes amour nou konnen m renmen nou anpil m renmen nou m renmen nou anpil mes amour edem grandi travay la bye bye.

Mesye o. Wè nan ki pwoblèm m tonbe? Kounya m gen relasyon m pa ka anpè nan relasyon. Akoz moun ap banm pwoblèm nan relasyon. Kilè sa m kwaze avè Dooley, nou kòmanse alèz byen fò. Stawenndji kanpe kòm obstak nan relasyon nou. M pa nan anyen avèk Stawenndji. Pou l kanpe kòm obstak. obstak nan relasyon m fè m pa ka alèz avè doulè e chan pou m alèz avè l. Nan moman sa yo la manje pa gou nan bouch mwen, dlo pa bon nan bouch mwen, pa gen anyen m fè m santi m bon pou mwen nan moman sa. M pa wè sa m ta dwe fè. M pa wè sa m ta dwe fè non. Wè bout pou bout. Si se pasta Wendy pou m klase nan wòl li, nan pwent konsa e depa m fini m ap depafini kou yon kreyon. E m renmen Doley. M pa wè m renmen m ki pral kite avèk Doley e Doley renmen m tou. Se sta Wendy ki kanpe kòm yon poto mitan nan relasyon m k ap ban m relasyon m k ap bay relasyon m pwoblèm. Wè mwen menm? M pap chita gade sa konsa non. M pap chita gade sa konsa. M pa ka rete pou m ap depafini pou moun, epi moun nan menm li gwo gra, l ap ban m pwoblèm mwen menm m ap depafini pou li. Ayayay mwen. M pa janm ka kwè. Doleyi wa di Doleyi tou li menm li tou fè fid mwen, l pa janm chache wè m, se kòmsi se mwen menm ki gen tò. Wi, l ap panse se mwen ki gen tò avè l.

Anode, map bon, map bon, mpral bon chita tann map fò ret nan wòl. Wè, e pa mal m ta fè non, men nan sitiyasyon sa m ye la a, nan bagay, nan sitiyasyon sa m twouve m nan la a, se sa k ap bon pou mwen. Se chita pou m mete Stawen di chita pou m ki, pou l kite m an repo m, epi mwen menm pou m ka avanse avèk Dooley. pou m ka avanse avèk Dooley. Wa di li menm, wa di li menm m anpeche l, wa di mwen menm m anpeche l manje. M pa anpeche Stawenji fè, fè sal, sal dwe gen pou l fè, m pa, m pa anpeche l nan anyen. Mwen menm li tounen obstak pou mwen, kou on baryè k pa ka, ki abandone, k pa ka ouvè nan relasyon pa m nan. Ebyen Stawenji. Ou mèt poze w a nou 2. Game nan ap vire pou a nou kounya game nan ap vire pou mwen menm ansanm avè w kounya. Map fè w chita. Map fè w kite mari pou m. E sa w vle, map fè w kite mari pou m. Map fè w respekte moun.

Bagay sa yo deplorab. Bagay yo di an pil ou la. Kounye ala pou ou gon fanm pou li ou vin nan zon. Ou pa ka alèz mesi. Ay. Ay. Ebe, eh nou sepleman. Kounye a m ap viv yon fason, fason m ap viv la, se pati pa m nan m konnen, tan pa m nan. Apre sa, sa m ap fè. Paske m pa ka vin la pou granmesi. Men, men, men, men, yon jou, men yon ti bonou, m poko fè. Alevwa m te ka di m ta rive pi lwen. Se pou sa m te vin nan zòn sa. M pa vle vye mawozo, vye moun m pa ka konprann non. Kounye a fan on on. Ok. Game nan chanje. Ebyen, eh sa an di ou nan fanm nan ay nan ou menm. Mwen menm la tou. Deja, se si tout pa yo ki la anvan, la fè je chè, sa e li menm ki konnen. Men sof ke, fòm rekonsilye li mèt, a m pa vin la pou gran mesi, li mèt son vye grenn. Fòm jwenn nan fòm jwenn oh mesye ayy mta soti jis kote m soti a la pou gran mesi m peye kòb machin m peye kòb moto pou m vin la e pandan se tan on zòn kote ke si m pa mete gwo presyon m deyò mesye ep bat mwen wi kounya la podyab mwen bon kote m tap vini kèm al blese moun poutèt fanm pou sesi bon e nan zòn ou m vin jwenn moun ou kounya m pral fè tout bagay sa pou Bon, vle ou non pa, je pepe, jan l pase l pase. Anben, eh pa m nan li pou Staronji, li pou mwen tou. Men sof ke, nan pati pa m nan, nan jwèt pa m nan, Staronji pap ka jwe la. Lè tan pa m nan rive pou m pran fanm nan nèt, m ap pran l kanmenm. E non senpleman, fanm nan gentan fè prèv e mwen renmen. Li pa renmen Staronji, ou menm ki rete tankou yon bègwè nan zòn nan. Hein? Wap vin fè e grimas pou yon fanm, fanm nan di pa renmen bay vag. Men non, lè vle ou non pa, fanm nan e pou mwen la vre, pou mwen pou l rete. E nan sa nan si l pa vle, map ret on bon lè, m pran fanm nan m pati ansanm avèl, m pa vin isi a ankò mwen menm.

Kèt mesye. Gabo, gado mod rep. Non, map bay sa vek. Map bay sa vek. Pi gafa nou al fek ek bay dem nou. Map bay sa vek. Map bay sa vek.

Ou pa janm chache youn, ou pa janm depa fini tankou an kreyodole, ou pa janm fini. Eee, m bat panse sa pou ou non dole. M bat panse sa pou ou. Mwen m ap bay tèt mwen pwoblèm pou ou, m pa janm wè ou. Ou men, oh! M. Ou ap chita? M chita.

Bon, an reyalite, tout sa w di yo, m tande yo, m konprann yo, men, franchman pa nou, m pa wè ak ki kè, e ak ki kouraj, m te ka chita, prale lakay ou, m te ka chita. pran randevou ansanm avèw pou nap chita rankontre paske se vre m vin isi a pou ou men pou otan m paka kite pou kèm fèm ap senyen nan eta sa e kòmsi m mèt di se yon kè ou pa bezwen ke m remèt li avèk ou menm men ou menm ou pa bezwen e chouke wap choukel wap abizel men nan sans sa m te oblije mete kòm yon kote kote ke m mèt di sa pa enteresan ankò. Paske si tout fwa ou wè lanmou a rive vin pa gen gou nan bouch mwen, se ou k lakòz. Men pou otan, m p ap sèvi avèk mo sa yo pou m blese ou. Men, jodi a m pa nui, m pa gen pwoblèm pou m bliye tout bagay pou nou rekòmanse anouvo. Paske, se Jezi ki Jezi. Li te vin sou latè a pou l te kapab padone lèzòm. M pa wè mwen menm an swa paske yon moun stil ap e pale paske e se si ou toujou di non ou pa ansanm avè l e si tout fwa w te ansanm avè l vre m te ka di ou te ka wont mwen ou te ka pa di e ou te ka pa di si w ansanm avè l men pou otan jan ou t ap reyaji a sa montre ke Ou pa ta wèl vre men deja pa gen pwoblèm. E mwen prè nenpòt sa ki vini sou wout nou pou nou afwonte yo ansanm. Paske m santi m gen pwoblèm a chak fwa mwen rete pou wè dèfwa m konn rete m kriye paske Talè, imajine w, ou ko, ou, ou, ou ka imajine ki kalte sakrifis mwen fè pou relasyon sa, men pou otan, tout sa m fè e kòm si anyen pa abouti. E sa m bezwen yo, e kòm si, se vre, m anvi jwenn yo, men chak fwa m pral jwenn yo, ah, gwo bagay, gwo bagay ki pase. Se sa k fè, m di nenpòt jan sa ye, vle ou non pa, nenpòt lè m wè w ke m ap arive aranje sa epi pou n kontinye lavi nou ansanm, pou n kontinye vi a paske pa nou, franchman m pa ka viv san ou ankò. M santi m fatige, tankou la ap leve panse ansanm avè w men pandansetan, absans ou m te ka di e sèl bagay ki toujou mete dlo nan je m. Men poutan si yon jou m te ka wè reflè w malgre sa pa ta fè e malgre moman yo pa fè m byen si yon jou m ta wè lonbraj ou reflè w m kwè pou mwen menm se pi gwo bagay m te ka wè nan vi m paske nan moman sa yo ou pa t wè m nan. Se, m te ka di, e si moute, m pa t ka si moute jan de bagay sa yo. Men pou otan, jodi a, m chwazi elimine tout bagay ki te nan tèt mwen, tout sa k te pase, e pou nou retounen jan nou te dwe a. Ok? Mwen pa janm di pa fini, manje pa gou nan bouch mwen, dlo pa gou nan bouch mwen, ou pa janm chache wè m. Bon, mwen pandan m ap fè wout sa la, bon m pa t menm panse si m t ap kwaze avè w la non. m pat panse si m tap kwaze avèw la e pandan m pral di yon bagay pi ba a la epi tou m wèw kòw ki mirak ou chita la ki mirak ki bon vant vèw la menm paske m pa konn wè fè rout sa yo fasil.
Ebyen pa bliye e gon pwovèb ki di tout sa Bondye sere pou ou lavalas pa ka potel ale
se vre m te chita la tankou yon moun ki te san zespwa tou dezole san tankou yon moun ki Kòm te ka di sa, ki pa genyen bon sans, men pou otan, gèlè Bondye wè nan ki eta m santi m, kounye a la a m antan m ap pase la konsa, m wè la gen yon bon ti frechè, m ka chita, m di konsa ban m fè yon chita toujou, apre sa m a kontinye wout mwen. Bon, m ap mache la, an verite m pa konn kote m prale non,

Li deyol tou sa e li menm paske. Bon bagay tou danble a bon mwen m te gwo fra m te ralon manchet sou li. Bon bon mwen m se ton ire. Ase m pa ka pral m pa bon mwen m pap m pap gou menm pap se si m pap se la anko. Konprann? Men sof ke. Men bebe sil toujou ap ba nou pwoblem. Sa nap fe? Bay pwoblem. Sof ke.
Mwen gen etansyon poum pranw isi a poum pa tounen avèw la ankò. E vre bebe?
Oh oh.
Kilè wap fè sa la?
Bon, deja pou byen diw, ann swiv sitiyasyon yo anvan, apre sa nap konnen kilè sa ap fèt, kilè l pap fèt. An ben ok bebe, ou konnen lè a pwoche, on bon bagay m pral dèyè pi ba la. M pa konnen si nap kwaze ankò paske. M mèt di kounya m se kounya m aprale soupe kounya m santi m aprale on bon lè pase m pat santi m nan mwen menm menm tout jou yo te pase aprè sa di m non kòman jou yo te ye pou ou san fè menm san regle malgre lè ap mache sou mwen fòk m ale m pa konnen si na pran randevou na kwaze yon lòt lè ankò m pa konnen. Monchè an reyalite sa m regle se lapèn sa m fè se pa dòmi ou konprann paske m pa dòmi e chak jou ou e ou nan panse m ou e e kòmsi m mèt di w ou s on kòman m te ka di sa ou s on imaj ki pa janm efase nan panse m ou se yon kreyati kote ke m mèt di w konsa Bondye te di te di m men ou men pou otan m pa t janm pran ladebwa Ou konprann? Men non sè, non sèlman sa, mwen Sa te kwè ke vrèman kontan ou tande. M kontan anpil, anpil, anpil, anpil, anpil bebe. Menm mwen tou di w kijan w jwa ap debòde nan mwen menm Bon, la an bebe. efè, m pa kwè w kontan pase m, paske nan sitiyasyon m te santi m nan la, e sèl mwen ki te ka santi m konsa. An de E efè. jan m te ye a, menm si m ta esplike yon moun li, pa gen moun ki t ap konprann mwen non. Wè m di w lòt jou, demen si Dye vle kòman w?

Bon wout. M swete ya volo nan wout anou ase.
An boke.
Sa vè? Ave li fanm sa. Se li m tap kite pou Starinji a mesi. Fanm nan si telman. La pale ansanm avem. Tout. Tout. E e e kom. A fè chè de poul. Adye bouton. Adye grenn la vi kap tou sou mwen. Kèt, mwen santi ti kè a yon ti jan nòmal. Gèlè mwen men vre. Epi nou mache bwode, mwen men jen ya. Ok, bon, sa wen di, a e nan dan, nou sa bi man fam nan, fam mwen, fam mwen net, ok? Sa zo. Sa don fam.

Mezanmi, santim bouke. Ouf, mezanmi mwen fè yon fès. Oy, yo esplikem, se la map jwenn solisyon avèk ba, avèk sa map travèse nan moman sa yo la m vin la m vin kotew yo di se ou menm ki ka banm solisyon nan bagay sa map travèse a ooh mon Dieu wi pale avèm wi. Paske m sot lwen pou m rive la. M si tèlman moute mwen se m ap vin la se wòch m ap moute desann wòch. Pa vle pou m vin m vle pou m vin la pou m ban m yon solisyon avèk sa m ap travèse yo la.
Hahahaha pitit fi m. M te konnen w t ap vin la. Haa wi m gentan konnen tout sitiyasyon wap travèse yo m gentan konnen tout sa wap pran yo men kisa ou vle m fè pou ou. Yon jenòm wi kap banm pwoblèm. Silans!
Sa wap di a m gentan konnen l deja.
Non senpleman Sa senpleman m bezwen konnen kisa w bezwen fè avè l. Mwen chita tann pou w ba li pou mwen, mwen chita tann. Kòman w vle m ba li l? M pap touye l, m pap touye l non. Men, ba l ou chita tann, fè l fè respè l pou mwen, fè l fè respè l. E sa m bezwen sèlman, fè l fè respè l mwen menm pou m ka alèz nan relasyon m nan, pou m ka alèz. Ou mèt ba l ou chita tann, fè l fè respè l pou mwen sèlman, silvouplè. Enben, pa gen pwoblèm non pitit fi m. Nou pran yon pye kafe. Tout senpleman, w ap pran 3 fèy ladan l epi w ap vin mete l anba pyebwa sa a. Epi ou mèt ale san gade dèyè epi w ap jwenn solisyon. Ou mèt sèlman touche l epi w ap jwenn sa w bezwen an.

Si w pa gen fanm nan fanm ou pa menm arive pwente pye w e foure men w nan fèy kafe sa yo humm.

Konon gran moun. Aww. Apre sa Sandy. M ta byen bezwen w tou wi. Poukisa? Bay pou ti kont nou te genyen yo bay pe defen kont bagay sa ka bay rann gen lanmò nan mitan nou menn ou pa konn nan nou kiyès ki ka viktim epi ankò menn pitit moun yo bagay kite lakay li vin nan bouk la e poutèt mwen l vini menn m pa ta renmen anyen mal rive pitit moun yo tande an bay sa. Ou kite avèl? Ah m ta renmen e pa kite m kite avèl pandan wap pale la m pa wèl tou non m pa wèl tou e sak fè m di w Bay lè se bagay sa Staundi nou ka ou ka jwenn yon lòt ti fanm mwen m gentan gen moun deja sa Staundi chache yon lòt moun menn bagay pitit moun yo ka viktim youn nan ka viktim nan bagay sa bay vag ou tande bay vag menn. Mwen pou ki rezon ou pale dousman jodia non ane a chanje ou chanje tou. Anmeyy wi menn ane a chanje m tou m chanje tout bagay ki te la ki pat bon pou ane 2024 lan te twò alave yo menn.